Dirijan Depatman Homeland Security an apèn siyen yon memo ki bay ice pèmisyon pou yo eseye depòte moun ki rantre sou cbp One app lan, menm moun Biden yo. Mwen se avoka Rich Jean, mwen se yon avoka k ap praktike dwa nan dosye imigrasyon Etazini. Jan nou tande a, gen yon memorandum ki apèn siyen ki bay ice pèmisyon pou l eseye depòte moun ki rantre nan cbp One ap rantre legalman e moun ki rantre nan Biden legalman. Kòman yo vle fè sa? Yo vle itilize sa k rele expedited removal. E kòm nou gentan konnen deja, administrasyon sa a panse ke ap cbp One nan, avèk jan administrasyon Biden te konn itilize app lan pa yon pwosès legal. So, yo efektivman bay ice pèmisyon pou yo tèmine pawòl moun si yo rankontre ak moun ki gen pawòl ki te rantre sou cbp One app lan, yo efektivman bay yo pouvwa pou yo tèmine. pawòl moun sa yo. E gen yon lwa ki rele expedited removal ki ka fè yon moun depòte san ou pa al devan jij. Nòmalman, yon moun konsa fòk ou gen 2 zan oubyen mwens anndan peyi a. So y ap eseye itilize lwa sa. pou yo tèmine premyeman pou yo ka eseye depòte moun nan ki gen mwens ke 2 zan anndan peyi a e y ap eseye tèmine pawòl la avan yo ka mete w sou depòtasyon sa vle di si w rantre sou Biden oubyen si w te rantre sou fwontyè epi w gen mwens ke 2 zan anndan peyi a, efektivman y ap eseye itilize sa k rele Expedited Removal lan pou yo depòte w nan peyi a. E avan yo ka fè sa, fòk yo tèmine pawòl lan e yo bay ice pèmisyon pou yo tèmine ou revoke on pawòl on moun si yo detèmine ke yo vle fè sa. Kisa ou ka fè siw vin nan sikonstans sa e yo vle tèmine pawòl ou e yo vle mete w nan sak rele expedited removal process. Konnen process sa gen yon pwoteksyon ladanl. Li gen yon pwoteksyon pou moun ki. pè retounen nan peyi yo akoz de pèsekisyon. Se so si yo detèmine o si ou vin nan sikonstans sa kote yo mete ou nan on pwosès Expedited Removal e ou gen on perèz pou retounen nan peyi ou akoz de pèsekisyon, fòk ou esprime tèt ou. Fòk ou vèbalman di yo sa. Fòk ou di yo ke ou pè retounen nan peyi ou akoz de pèsekisyon E fòk yo kòmanse on pwosès pou detèmine èske yo ka depòte w anba pwosès Expedited Removal la oubyen pa. Si ou pa janm esprime w, yo pa ka detèmine sa e ou p ap gen on chans pou ranpli azil. Fòk nou fè w konnen ke nan Memorandum sa, yo di. ke vrèman ou yo sijere ke vrèman y ap chèche moun ki gen plis ke 1 an nan peyi a ki pou kò ranpli azil. Sonje nou konn toujou di nou, menm si nou te rantre sou Biden ou sou antre sou pawòl, li te trè enpòtan si nou gen yon koz pou azil pou nou fè sa. So konnya se moun sa yo yap veye pou wè e yo moun yo nan sistèm yo yo ka fè sa si yo vle tan nou konnen administrasyon sa pa vini pou lapè li lap fè sa li te pwomèt ameriken ke li di li tap fè. Men eske lap reyisi nan koz sa yo? Gen anpil òganizasyon e gen anpil moun kap lite kont sa lap fè yo. E gen anpil moun ki gen opinyon ke sa lap fè yo ilegal. So nou mèt rete tann ke dosye sa yo pral devan tribinal pou yo jije eske administrasyon an ap fè yon bagay ki legal. Men pandansetan. lap fè dega kanmenm. Sonje, enfòmasyon sa yo ke nap ba nou la, se pa enfòmasyon pou fè tèt nou cho, se enfòme nou vle enfòme nou pou nou ka prepare nou. Ni tou se pa konsèy sou dosye pa nou spesifikman. Si nou ta vle konsèy sou dosye pa nou, ou si nou ta renmen konsilte avèk biwo nou, nou ka rele nou nan 954